Bonswa la famiy fanatik tap tap news avèk plezi ke nou antre la kay nou pou nou kapab pote twazyèm pati jounal la pou nou menm malgre nap fè tout efò pou nou kapab fè nou konnen tout sa kap pase nan peyi dayiti malgre sante a pa ok men nou fè tout jefò kanmenm pou nou kapab fè nou konnen tout sa kap pase nan peyi dayiti. Ebyen medam e mesye nou pral tande avoka Guy Philippe ansanm avk Guy Philippe kap pale de sekirite kap pale de solisyon ayiti kap pale de ajanda yo kijan yo gentan gen plan yo yo gentan gen altenativ yo kijan pou yo kapab retire ayiti nan sitiyasyon ke li la medam e mesye avan tou ke nap fè nou konnen ke te gen yon tou bouyon yon van ki telman te pase nan kapital potoprens kote anpil pye bwa te tonbe sitou nan ministè an, anpil pye bwa tonbe, anpil machin kraze, ebyen medam ze mesye nou genyen nan kenscoff ositou bagay yo konplike nan kenscoff bagay yo kawotik kote lapolis li menm la fè tout jefò kote yo te lage 4 dwòn maten an nan kenscoff pou yo te kapab konbat avèk bandi yo medam ze mesye men sa pa rive atenn a objektif ke yo te genyen Pa gen oken zwazo ki tonbe nan dwòn yo, pa gen oken zwazo ki blese nan dwòn yo. Enben, bandi yo yo menm yo toujou ap fè laktiyalite nan Kenscoff, paske bandi yo ofanse, bandi yo plis nan Kenscoff pou le moman, mèdamzemesye. Enben, mèdamzemesye, ban nou fè nou tande ki jan Guy Philippe li menm ap pale de Ayiti, ki jan l ap pale de revolisyon, ki jan l ap pale de avèk avoka li, kijan yo kapab retire Ayiti nan sitiyasyon ke l ye an, paske Ayiti li menm li deja soti nan sitiyasyon an, men an nou tande, an n tande tout videyo an pou nou kapab tande medam e mesye, anben bagay la li pa piti, kawòt la deja kwit, anben medam e mesye an nou tande Guy Philippe kap pale ansanm avèk avoka li, pwete atansyon nou medam e mesye, an nou tande. tout entènot yo e nou espere ke nou pral fè yon bon dekante, bon diskisyon, bon bat bouch sou sa kap pase an Ayiti pou nou wè pou nou eseye twouve de pis de solisyon pou retire Ayiti lan sa li ye a epi vwala pou nou sòti lan 219 an yon sistèm peze souse kap toupizi Ayiti kap anfonse l dan labim. e se sèl on revolisyon ki pou chanje Ayiti avèk dè patriyòt, dè eleman konpetan, avèk ki kòm yo ka di ki gen konpetans dezenterese ki bay yo pou la nasyon tankou Senatè Guy Philippe fè l. E Mèt Patrick Gilles nou konnen depi yo pale de revolisyon moun yo touj gen anpil moun ki wè revolisyon an lon lòt sans. Èske ou ka esplike pou gran piblik lan, pou pèp ayisyen an, ke moun kap viv an Ayiti, ke moun kap viv aletranje, lè nou pale de revolisyon, sa nou antann pa revolisyon?
Lè nou pale de revolisyon, pou ki sa ke gen anpil moun ki ba la movèz konotasyon, se paske ou konnen ou lan yon sistèm enperyalis, ou lan yon lè sistèm enperyalis, paske gen yon predominans sou lan rejyon an, yon seri de peyi. E pa, ou konnen pa two lwen te gen yon revolisyon ki te fèt dan lè zane 50 di kote de, di kote de Kiba. Ou konnen lò se le pli souvan otrefwa ou te nan yon sistèm kote te gen de towo k t ap divize, k t ap dirije peyi a, te gen les imperialistes et les communistes. Oh depi ou pa nan enperyalis se nan kominis ou ye, e mwen te gen egzanp sa avèk Kiba. Kiba ki te yon peyi ki te sou titèl enperyalis yo, se sa k fè La Avàn te gen yon moman ki te rive La Avàn te kapital mondyal des jeux de hasard, de la prostitution e le Kiba te reprezante 11 pousan de la richès mondyal dè Etazini. Ou konnen Etazini eksplwate lemond antye. Pou sèl peyi sèlman Etazini fè 11 pou san ladan l nan eksplwatasyon ke l genyen dan le mond. M pa bezwen di w kisa sa te reprezante. Se sa k fè ou vin wè lè lòt peyi yo, y ap pale de revolisyon nan lòt peyi nan rejyon yo, yo toujou ba l yon movèz konotasyon e yo prèske fè kwè ke swa w se kominis e se youn nan rezon ke Divalye te rete osi lontan o pouvwa paske depi yon moun t ap atake sistèm Divalye a, yo te takse w de kominis. se paske w se kominis e lè sa a w ap gade ameriken yo te toujou kite Duvalier fè sa l vle e l te ap trake opozan yo paske li te mete yon etikèt kominis sou li. Men jodi a bagay yo chanje. Bagay yo chanje paske pa genyen afè de gè ideyolojik nan goch dwat oubyen kominis kominis enperyalis ki vin fè ke kounye a nou menm se yon sistèm nou genyen ki yon sistèm de 219 an. yon sistèm de 219 an kap anfonse peyi a dan labim e kòm labim na pa de pwofondè se youn nan rezon ki fè ke Ayiti pa rive dan le fon men se desann nap desann selon chut libre ke nou ye ò mwen menm kòm mwen je ne sès de dir Ayiti pa janm konnen libète apre plu de 300 zan ke nou sot fè esklavaj nou fè sèlman 2 zan 10 mwa e 17 jou daprantisaj de libète. Men apre lamò lan anpwèr la, se sa ki vin pral vin ba nou yon sistèm de 219 an, e lan 219 an sa yo ou wè ki sa ki rive Ayiti, Ayiti swadizan ap peye yon ranson yo rele de double dèt, apre Ayiti fin pran yon okipasyon amerikèn an 1915, ki fè Ayiti pa janm jwi de endepandans li, de libète li. Ò, jodi a. pa gen okenn structure ki an plas, men lè nap pale de revolisyon moun konprann se moun sa tou pral gen se yon kan k pral kanpe fas a yon lòt kan, lòt se yon gwoup ayisyen k pral kanpe fas a yon lòt gwoup ayisyen, non se yon sistèm ki pa bon, se yon sistèm nap chanje pou n mete yon sistèm ki gen plis ekite, yon sistèm ki gen jistis sosyal, yon sistèm ki ka bay tout moun menm chans. Sa pa vle di ke tout moun pral rive, sa pa vle di tout moun pral rich, men nou pral libere dè enèji ki pou kapab pèmèt tout moun ne avèk menm chans kounye a an fonksyon de konesans ou, an fonksyon de kapasite w, an fonksyon de volonte w pou w ka vini sa w vle ye a, se pa leta ki pral bride w, se pa leta sa nou gen la ki anpeche 90 a 95 pousan popilasyon an vini sa li dwe ye, chwazi sa l dwe ye. Non, kounya n ap vin bay yon sistèm k ap bay tout moun opòtinite. Pa gen okenn moun nou pral chase ladan l. Se pa lè w pale de revolisyon moun nan konprann ke se yon afè de zam. Se yon afè de zam. Revolisyon an deja li nan mantalite despri a. Li nan evèy sitwayen an. Dayè se yon mouvman de revòlt ki pou li pou l ye.

ki pa gen de bòn gouvènans, w ap toujou jwenn yon seri de moun ki kanpe anfas, yon minorite ki kanpe anfas, men ou pa ka kite 95 moun ap soufri pou 5 moun sèlman. Men si se pou si se 5 moun sa yo k ap fè obstak, ki anpeche 95 moun jwenn aksè a lavi, aksè a lò potab, a lelektrisite, a lasante, lekòl, sekirite, men kanmenm fò w afwonte 5 pousan moun sa yo. Se sa Prelo, otodefans ou lejitim defans. Ok. Men, ou konnen dans la sociologie haïtienne, rezon k fè majorite moun sipòte kòmandan Senatè Guy Philippe, yo sipòte revolisyon an, se paske lan sitiyasyon ke y ap viv la la a, non sèlman e s on sitiyasyon enfraimèn, s on sitiyasyon kote moun yo pa wè ni devan ni dèyè, e on sitiyasyon tou kote, y ap fè abi sou yo, y ap fè vyolans sou yo. E lè moun yo anbrase kòmandan Senatè Guy Philippe, se paske yo wè lan li yon moun ki ka libere peyi a. Tande trè byen. Mwen konprann paske mwen menm m pat janm pran revolisyon lan zòn, lan jan mache, koupe tèt, boule kay, touye moun, tire moun, e pat konsa m te wè l. Men sepandan, enpresyon ke nou menm ekip Guy Philippe la avèk Senatè Guy Philippe te bay, sè ke se sa k ta pral fèt. Paske. Pèp la wè l kanpe an fas yon gwoup de kriminèl, lè m pale de kriminèl, kriminèl a vès, kriminèl a sapat, k ap detwi yo, ki enpoze ke yo fonksyone. So, kòm etan done ke kòmandan Senatè Guy Philippe, li menm li toujou voye yon siy, paske depi w wè l, w wè se yon gèrye, w wè se yon moun ki pa pè anyen, w wè se yon moun tou k ap reflechi, k ap panse, men k ap itilize de strateji de konba, pou l retire moun sa yo la e ranplase l pa moun ke popilasyon an vle. Eske sou moun panse konsa li mal panse?
Non, sou moun panse konsa li pa mal panse ditou. Non, li pa mal panse ditou. Fò w pa bliye mesye Torchon, senatè Guy Philippe se yon militè de karyè, de pwofesyon. Sa vle di ke se yon chans peyi Dayiti genyen Non sèlman ke li gen yon moun ki gen santiman dapòtenans, yon moun ki renmen moun, paske si gen yon bagay mwen di w ke mwen menm mwen se yon moun ki frekante Senatè Guy Philippe, mwen pa yon moun ke se sèlman si yo chwazi pou pòt pawòl Senatè Guy Philippe, se yon mouvman ke m ta di w m ap swiv depi byen lontan, dayè nou fè tout anfans nou ansanm. wè nou fè tout an fòs nan fòm sa vle di son moun ke l konnen e avantaj ke pèp ayisyen e sitou moun kap viv nan dyaspora yo e moun ki pi fèb yo ap gen lan senatè Guy Philippe son moun natirèlman ki renmen moun se pa yon moun ki pral flate moun son moun òm de karaktè men ki renmen moun ki pa renmen wè ap fè moun abi ki pa renmen wè moun ap soufri. Men, lè w ap pale nan kontèks revolisyon, revolisyon an se yon sitiyasyon ki revòlte tout moun. Li revòlte senatè Guy Philippe, men li revòlte majorite pèp ayisyen an. Sa vle di se nan revòlt la ou pral jwenn revolisyon an. Bon, kounye a se mouvman de revòlt la. Mouvman de revòlt la, li pap ka fèt de men vid. Li pap ka fèt demen vit, nou pa mande non pli pou gen afwontman. Men kòman w pral imajine w pou gen 200 mil moun, 300 mil moun nan lari a k ap pral manifeste, ki pral mande pou lavi yo chanje, ki pral mande aksè o lojman, pou yo gen dwa a aksè o travay, pou yo gen dwa o travay tou. Paske fò w ke isi yo pa pale de politik danplwa, pase yo pa pale de politik de la famiy. Moun yo toujou gen tandans ap di diskredite manman pitit, papa pitit. san yo pa rann kont youn dè pli gran enstitisyon etatik se lafami ke leta pa janm pran an chaj e pou kòman w ka fè yon peyi si w si w pa fè l avèk moun nou pa ka fè yon peyi pou n ap fè l avèk de zonbi ò kounye a n ap chèche evèy sitwayen an kay moun yo kounye a pou nou menm avèk pou n akonpanye moun yo pou yo pote pou yo kapab pote revandikasyon yo. E selil de sekirite a, se pa yon selil de sekirite sèlman k ap vin pwoteje senatè Guy Philippe, se yon selil de sekirite ki ap sa n ap rele otodefans. Ou pa ka gen, ou pa ka lidè responsab pou gen 200 a 300 mil moun ki pral manifeste epi pou kite y ap tire, y ap al fè yon kanaj paske moun sa yo ki opouvwa. e moun sa yo ki mwen di w ki gen plis e ki gen polis la e ala sèvis yo paske son polis sèvil ke nou genyen kounye a yon polis san zeta dam ou pap ka ou pap ka kite pou mwen di w ou pral yon polis pral tire sou pwòp pèp li se sèl an ayiti ou pral jwenn yon polis mwen di w yon pèp kap revandike yon bagay ki jis ou pral jwenn polis sa e pral tire sou li e se menm polis sa ou konnen ki nap revandike pou byennèt yo nap revandike pou byennèt fanmi yo pou ou

Lè yo wè pèp la pran lari an nonb e y ap revandike yon bagay ki jis, sa vle di legalite dè chans, sèvis a la popilasyon, moun yo ap mande le minimòm vital, men polis pa t tire sou yo. Moun yo rantre nan primati la, yo rantre nan palè, yo mande responsab yo remèt yo kle a. Ou pa tap jwenn ou polis ki pral tire sou moun sa yo e gade aprè sak fin fèt srilanka men kounya srilanka ap koule dè zo pezib se vre la sitiyasyon e difisil men moun yo gen espwa paske la politik se la politik se lespwa ou wè epi moun yo wè on gouvèneman kap travay pou le byennèt de la sosyete ò kounya ou gon polis nou menm nou gon polis mizerab Nouvo polis mizerab k ap viv a la sòl de yon pouvwa loufòk, sa vle di yon pouvwa enbesil, yon pouvwa kowonpi epi k ap tiye pwòp pèp li. Se nòmal nou pa ka livre pèp la a la bouchri ke nou mande pèp la pou nou gen yon minimòm dotodefans pou nou kapab lè n ap pote revandikasyon yo pou nou tou pou nou asire nou de sekirite pwòp pèp nou. Se sa yo rele òm politik, òm deta responsab. Kisa popilasyon an ka espere de mouvman an? e kòman nou ka sansibilize moun patou atravè le peyi e dan la dyaspora pou yo pote kole lè nou konnen ke revolisyon pap fèt pou kont li, se tout moun ki pou patisipe, se tout moun ki pou antre, se tout moun ki pou met men lan pat la si yo bezwen yon ale mye. Kòman nou ka sansibilize moun yo pou sa rive a destinasyon?
Mesye Torchon, ou son bagay, m toujou ap swiv ou, ou son eleman trè entelijan. Ou wè sa w di la, ou bay repons lan. Nan kesyon lan, kesyon lan gen repons lan pou tout moun mete men nan pat la. Pase gen yon bagay moun yo toujou ap di, yo pa tande Senatè Guy Philippe, revolisyon Senatè Guy Philippe, mouvman Senatè Guy Philippe. Pa gen yon mouvman Senatè Guy Philippe, pa gen yon revolisyon Senatè Guy Philippe. Gon revolisyon ki pou chanje desten peyi nou. Gon revolisyon, gon mouvman de revòl ki pral akouche yon revolisyon avèk yon pwogram, avèk yon pwojè de sosyete ki pou chanje lavi pèp ayisyen, ki pou chanje lavi sitwayen an, ki pou chanje lavi lafami. Ou pa ka konprann ou nan yon peyi ou gon fanmi, ou gen de timoun, ou gen twa timoun w ap leve, ke leta pa konnen yo, leta pa konnen egzistans yo, si y al lekòl, si yo pa al lekòl, si manman ap travay, si papa ap travay, pa gen reveni nan fwaye sa a, sa vle di ke depi ou gon peyi konsa ki pap panse a la famiy, ki pap panse o zanfan, o zadil, se kòmsi nou gon peyi ki aple a disparèt. E se pa pou ryen kòm mwen toujou di l ke wap gade pèp ayisyen an son pèp ki jèn, wap gade la popilasyon ayisyèn son popilasyon jèn, se vre son chans jodi a si nou fon revolisyon nou pral twouve de enèji, de fòs viv pou ede nou avanse pou nou chanje peyi a pou nou fè revolisyon efektiv la men. Si se pa yon chans an valè absoli, poukisa? Se paske Ayisyen an pa viv lontan. Esperans de vi Ayisyen an, li pa long. Se paske nou mouri, paske nou pa gen kalite de vi. Nou fè tout fòm de maladi. Se sa revolisyon an pral pote nan pwogram la politik andojèn li.

Kote nan konstitisyon sa pap gen 2 ayisyen ap gen yon sèl ayisyen depi ayisyen li dorijin ayisyen ap gon sèl ayisyen paske ojoudwi nou pap ka fon peyi poun di e moun ki deyò yo son lòt ayisyen yo ye se pitit deyò yo ye e sa ki si yo se pitit se pitit natirèl lejitim ke yo ye pou nan tout ayisyen ap yon sèl ayisyen paske nap bezwen se ki e fondamantal nap bezwen ekspètiz N ap bezwen konpetans, n ap bezwen savwa fè, n ap bezwen volonte, n ap bezwen ekonomi dyaspora ayisyèn nan pou vin chanje Ayiti paske se Ayisyen ap pou nou kreye dè pou nou kreye dè richès paske kreye richès sa vle di se kreye kreye anplwa se kreye anplwa kounye a pou nou gen yon lòt boujwazi pou nou pa pale Se kreye anplwa kounya pou nou gen yon lòt boujwazi pou nou pa pral chase moun sa yo k la men nou pral gen yon boujwazi modèn yon boujwazi ki pral envesti pou lotosifizans alimantè yon boujwazi ki pral envesti pou lekspòtasyon pa pou lenpòtasyon ki pral pèmèt nou diminye kota denpòtasyon yo epi

E nou konnen depi nou pale de sekirite e sèl, bon m pa ka di sèl moun men moun ki vin nan tèt nou se kòmandan senatè Guy Philippe paske pou pase li, pou ekspètiz li tou nan domèn sekirite a. Ki garanti, fon ti tann kesyon ap vini, ki garanti ke popilasyon ayisyèn nan ka genyen Si kòmandan senatè Guy Philippe avèk tout ekip la, paske se yon ekip ki pou pran pouvwa, yon grenn moun pa ka sove Ayiti. Ak tout ekip la pran pouvwa la, ou di mwens popilasyon ba ou pouvwa la, ki garanti ke nou genyen ke la sekirite, sekirite lan peyi a li menm, non sèlman l ap vin yon priyorite, sa vle di se sa nou pral batay sou li anvan pou nou ka gen tout lòt bagay yo, e ke sa p ap pran anpil tan pou nou pèmèt ke popilasyon an vake a okipasyon l e retounen a tout aktivite l.
Mesye Torchon, lan sitiyasyon ke peyi Dayiti ye la jodi a, si w ta wè ke nou di w n ap pran pouvwa a demen, oubyen moman m ap pale avè w la, si se pa sekirite a ki priyorite dè priyorite, ou mèt konnen n sou blòf. Kèlkeswa sa w tande yon pouvwa di l ap fè jodi a la, si l pa jwenn solisyon pou sekirite a, anyen p ap ka fèt. Paske se premye fwa peyi Dayiti retwouve l nan ka li la. Menm menm a la vèy de 1804, lan moman de lan moman de revòlt nou yo, nou pa t gen plizyè fòs an prezans. Nou pa t gen plizyè fòs an prezans. Dayè, lè n te pou se pou sa yo pale w de revirman de Tousen dan listwa peyi Dayiti. Paske te gen anpil pe peyi te gen anpil peyi kolonizatè ki te renmen Ayiti, ki te wè sou Ayiti, ke l te Langletè, ke l te La Oland, La Frans, Lespay, e konsò, se pou rezon sa te gen plizyè batay ki te konn fèt sou lil la. E se pou sa Tousen Louvèti elimine yo youn pa youn. Pafwa sa ki vin fè ki vin bon ke nou te gen sèlman fransè yo anfas ki te apral bay batay batay Vètyè 18 novanm 1803 ki te apral akouche endepandans peyi Dayiti premye janvye 1804. Ò jodi a nou gen plizyè fòs atè a la nan peyi Dayiti e plizyè fòs sa yo yo gen yon sèl enmi se pèp Ayisyen. Ou pa konn pou ki rezon se la popilasyon ayisyèn yo vle desime. Paske lè w pran le pouvwa ki gen fòs legal la lan men l, la vyolans lejitim legal la lan men l, ki gen lapolis, ki gen lame, ki gen bsap, w ap mande a ki sa sa fòs sa yo sèvi. Si se nè ke pou sèvi enterè kolon yo, enterè enperyalis, enterè mesye dam ki sou pouvwa yo ke pa bay pèp la regle anyen pou yo. Ou pa janm wè ke mesye sa yo kanpe anfas gon batay seryez kap mennen ki pou pèmèt yo ta di w mesye sa yap rele bandi ak sapat yo, bandi ak sapat yo ke sistèm nan kreye, mizè a kreye, mank lamove gouvènans kreye, ou pa janm wè gon afwontman kap fèt ki pou pèmèt pèp la vake a okipasyon l. M pa konn nan ki peyi di mond pou ta gen de zaks woutye. kote yon aks woutye pèmèt ou ale vè 4, 5 depatman nan yon peyi, pi pou ta bloke. Li pa bloke menm pou 10 minit. Ò, an Ayiti, lè zaks woutye bloke pandan prèske 5 an. Alò, ou wè kòman yon peyi bloke, sa pa di pouvwa a anyen. Sa pa di pouvwa a anyen, se se nèg ke pale y ap pale, oubyen pou la konsomasyon entènasyonal, yo toujou di w y ap fè, yo toujou di w y ap mande, men sou le teren, ale wè kisa y ap fè. Paske te yon dwa gen batay. Te gen batay an Kolonbi, te gen batay o Brezil, men m pa t wè yo sou otowout la. Yo pa t ka pèmèt yo bloke otowout o Brezil, bloke otowout Kolonbi, bloke otowout Salvadò, anpeche yon moun soti nan yon komin pou al nan yon lòt komin, nan yon depatman pou al nan yon lòt depatman. Ka sa a, ka an Ayiti a se yon ka inik, se paske pouvwa a vle l. Se paske pouvwa vle, se paske pa gen volonte politik, se paske nèg sa yo pa gen santiman dapatenans, se rich yo vin rich mesye dam sa yo, men yo pa vin bay peyi a sèvis e se malerezman, malerezman pou fòs de lòd nou yo pa konprann sa. Se premye fwa lon peyi ke wap wap gade fòs de lòd la mete l bò kote bò kote bandi yo, bò kote bouwo yo kont popilasyon an. Bon se pa gon lòt peyi sa tap fèt konsa. Pa gen yon lòt peyi sa tap fèt ki pa fèt nan enterè peyi a. Men Senatè Guy Philippe, bandi yo bò kote bouwo yo kont popilasyon an. Paske pa gen yon lòt peyi sa tap fèt konsa. Pa gen yon lòt peyi sa tap fèt ki pa fèt nan enterè peyi a. Men Senatè Guy Philippe se yon moun ki gen eksperyans. Li gen eksperyans la men se pa lan bouch. Mesye Torchon si mwen di w sa ou pap kwè m. M panse oditè yo pap kwè m. Gen lan nou pa gen dòmi lan nwit non. Mwen menm sèvitè w k ap pale avè w la, m pa kwè m dòmi dezèdtan pa jou. Paske, fòk nou ap panse, fòk nou ap reflechi, fòk nou gen yon pwogram pou nou pa vin di, tankou m tande mesye Fritz Jean ki t ap pale, Ti zak di konsa, bagay yo rèd, bagay yo di, se kòmsi yo pa t mezire anplè bagay yo. Ti zak di Kid, depi ventan, depi pli de ventan, yon moun pa t konnen w ap vin pran pouvwa nan peyi Dayiti, ou pa t konn sitiyasyon an te grav konsa, amwenske ou pa t an Ayiti, amwenske ou fèk fèt. Pou kounya pou se kounya pou wap wè anplè pwoblèm yo non avan ou te pran pouvwa sitou lè sitou non sèlman nou te sou pouvwa pandan nap vann rezèv peyi nou nap tout sa peyi nou posede kounya nou mete nou nou nou de nou nou kra nou disoud lame nou tout fòs sa ke kite gen kite pou anpeche n gen sa n gen la nou te gentan konnen ke n nan sitiyasyon difisil ò nou sòt prekosyon ke nap pran nap pran de prekosyon pou lè nou rive sou pouvwa. Pou nou pa pral di bon se lè sa a nou nou pral reyini, nou pral wè kisa pou nou fè, kòman pou nou fè l, nou pral chèche moun, chèche ekspètiz moun. Nou pa gen lasyans enfiz, nou pap ka pran, nou pa pral pran pouvwa pou kont nou paske n ap vini pou rekonsilye lanasyon avèk èlmenm. Men nou gen plan nou. Nou gen plan, nou gen plan sou lasekirite, ki byen elabore w ap admèt avè m se pa la m pral defini l non nou pa mande defini nou pa mande sa nou pa mande sa se plan sansib ke li ye men nou travay plan nou ke sa swa sou lapolis ke sa swa sou lame ke sa swa sou laksyon sitwayèn laksyon sivik nou travay tout sa paske fòk ayisyen an jodi a fòk li santi ke li fèt nan yon peyi ki gen yon bèl paj distwa fòk li pwoteje listwa peyi nou fòk li pwoteje sòl peyi nou depi ayisyen an fèt Fòk li konnen ke nan tou ke lekòl, lekòl kote l pral pase a, lekòl kote l pral ye a, depi l nan sou ban lekòl la, pou l fyè dèske l Ayisyen, pou l konnen ke fòk li sèvi Ayiti, fòk li defann Ayiti. Sa a nou genyen l, se nan pwojè nou li ye. Men, ou p ap ka fè sekirite, sekirite fizik, sekirite de âme, san w pa regle pwoblèm sekirite alimantè la, san w pa regle pwoblèm sante a, san w pa regle pwoblèm lekòl la. Nou pral vin sou sa, nou pral vin sou sa, nou pral vin sou sa. Paske n ap fè entèvyou a la pwen pa pwen, n ap vin sou sa. Paske lè n poze w kesyon, n pap kite w jis fè yon plon gaye paske lè sa a, gran piblik la pèdi, pèdi tou lan deba a. E sou le plan entènasyonal, kòman n pral redefini, m ap pale de ekip revolisyon an, kòman n pral redefini relasyon diplomatik nou avèk lòt peyi? Kòman n pral redefini sa? Paske nou remake, e jan l ap fèt an Ayiti a la, l pa bon. Se yon kesyon de mèt a esklav. pa relasyon an, menm lè son nenpòt ti peyi tèt anba, nenpòt ti peyi ki pa kanpe sou anyen, li yo trete dirijan nou yo tankou des esklav, tankou se bòs yo ye, nenpòt ki ti peyi. Kòman nou menm lan revolisyon an pral wè de.

Medam mesye bonswa bon apremidi byenveni yn fwa de plis sou chanèl moun afè bon TV vibrasyon pozitif lan evidaman nou kontan dèske nou ansanm la medam mesye ou menm ki renmen peyi w ou menm ki vrèman vle pou chanjman pou peyi dayiti ebyen nou kontan piske nap antre nan laktyalite an dirèkteman paske pandan nap pale la medam mesye nou te dil depi kèk tan nou di kòman fè jiska mètnan Yo poko jann konvoke André Michel nan dosye asasina prezidan Jovenel Moïse, ebyen la nou wè bò kote Renald Luberice, ebyen misye frape fò la medam mesye, evidaman nou pral baw plis detay puiske André Michel misye pral nan gwo gwo pwoblèm la, brèf nou pral touche sa, san kote ebyen la nou kapab wè gen yon gwoup moun ki debake devan biwo loea kap mande depa CPT a wi jan nou dil se kanpe goumen medam mesye pou nou kraze CPT sa ki pa nan enterè peyi dayiti nou pral touche sa antwot nou gen pou nou fò tande badjo Felix badjo ebyen ki fè konnen ke ebyen yo tout te konnen prezidan Jovenel ta pral mouri men senpleman tout moun te gen enterè yo tout moun te gen enterè pa yo brèf jojo koke nan gòj yo tout bon medam mesye letènèl fè yo goumen ant yo menm pradèl nou salye w frè pam.
Bonsoir Jimmy, bonsoir ansanm avèk tout zanmi moun afè bon TV yo, se yon plezi pou nou menm nou kapab enfòme ou, ebyen nap di ou enfòmasyon ki sanse ap domine aktyalite a operasyon polisyè ki reyisi Vitelòm inosan ebyen misye pèdi 6 nan sòlda yo ebyen pandan yon sèl joune ebyen lòt enfòmasyon nap gen poun kapab ebyen ba ou se dezyèm odisyon Renald Liberis, eben ki li menm ki nan kou dapèl nan minit sa a nan kad dosye ansasinay prezidan Jovenel Moise. Epi eben o nivo de Okap Ayisyen, lapolis nan Okap eben yo apèn sot touye 2 chèf gang eben ki se manb baz 30 dinozò eben nan zòn e anwo nan zonbi. Vwala, enfòmasyon sa yo avèk divès lòt ap fè la une de l'actualité yon lòt fwa ankò. Bonswa Jimmy, bonswa ansanm avèk tout fanatik moun afè bon TV yo.
Vwala, nou pati Pradel, nou pati. Wi, nou pati, eben e nan kad enfòmasyon yo, eben nou prale dirèkteman o nivo de Lapolis Nasyonal Dayiti, n ap di w ke Direksyon Jeneral Polis Nasyonal, Kowòdinasyon Près e Relasyon Piblik, Operasyon Polisyè Gang Kraze Baryè, gen anpil nan bandi yo stope, gen zam epi minisyon ki sezi pa Lapolis Atòsèl, Gen plizyè bandi ki te stope nan kad afwontman avèk fòs de lòd yo. 6 zam a fe sezi don 5 fizil epi gen minisyon ki te sezi pa lapolis nasyonal Dayiti jounen madi ki te 8 jiyè 2025 a Tòsèl komin de Taba nan kad ofansiv ki lanse kont gang denome Kraze Baryè ki dirije pa Vitelòm Inosan. Lapolis Nasyonal Dayiti, ebyen yo menm yo di yo pap fè bak. Enstriksyon, ebyen klè e fòmèl ki pase pa kòmandan an chèf AI enstitisyon polisyè la, Mesye Rameau Normil, ansanm avèk responsab jiridiksyon polis ki konsène yo, e pou yon yo kapab pouswiv epi trake, ebyen malfra yo jisko demantèlman de fwaye de gang ki ap opere a Tòsèl e a Pènye komin de Petyonvil. Ebyen enfòmasyon ke n genyen lapolis ebyen arive ebyen sezi anpil zam afe e minisyon ki te sezi ebyen yo arive touye e 17 bandi pami 17 bandi yo gen yon polisye ki li menm ki nan 20 tyèm pwomosyon ebyen polisye sa li menm li toujou an fonksyon ebyen mesye yo te sezi lè yo te wè ke misye li menm li nan gang nan malgre ke li menm li tap opere ebyen sa pèmèt ke lapolis paka lage imaj ebyen 17 bandi yo pami yo gen yon polisye ki nan 20 tièm pwomosyon ebyen ki li menm ki tap travay toujou nan lapolis la ebyen misye te nan gang. Ebyen nap do ke se sa ki are fèt wi e m panse ke nou pral gen chans pou n kapab lage imaj ebyen tout zam a few ke yo te arive sezi ebyen nap do ke se lapolis nasyonal ki li menm ki di li pap bay ebyen ti bononm sa li menm chans menm se yon enpòtant operasyon nan fyèv gang kraze baryè Gen plizyè bandi ki tiye epi zam arive sezi Jimmy. Wi antouka bon e nap swiv nap swiv paske la jan nou dil medam mesye m panse ke si la polis e sitou si nou arete yon polisye ki nan baz gang m panse premye moun nou ta dwe mete sou ekran se li menm Se li menm pou nou moutre ki men men nan ki nivo sèten polisye konplis nan kesyon e gang yo. Jodi a la mwen menm se premye moun tap lage sou ekran se se polisye sa yo. Paske polisye an paka trayi enstitisyon ki se lapolis lan, li paka trayi lòt polisye parèy li, pandan se tan nou menm polisye yo nap kache l okontrè se pou nou moutre l pou nou moutre men jan men men men seri de polisye ki konwonpi nan lapolis lan ebyen nou menm nou nou pa asosye nou ak yo menm mwen men konsa m wè l brèf E kanmenm, nou tande gen plizyè zam ki sezi. E bon, pou kantite bandi Vitelòm genyen, 17 la, si si se vrè sa yo di a, n ap di bravo, men nou oblije tout tan gen dè dout paske souvan lè yo di yon chif, li pa konn vrè men, antouka, jan nou di l, si se ta vrè, Nap bat bravo men senpleman fòk ta gen plis bandi sa yo k tonbe wi Pradel an nou avanse avèk foto zam yo jan nou di an plizyè zam ki sezi. Wi jan ke wi jan ke wap gade la ebyen se plizyè zam ki sezi ebyen fòk nou di w ke operasyon sa se yè swa kote ke lapolis li menm li te lase li kote ke anpil moun te tande anpil zam ki ap chante ebyen nap di w ke se 17 bandi pami 17 bandi yo gen yon polisye ventyèm pwomosyon ki te an fonksyon, ebyen misye li menm li te fè pati de gwoup gang nan, ebyen li menm li mouri, sa vle di ke lapolis li menm li poko, e bon si lapolis poko e bay enfòmasyon pou l montre polisye a, men sanble e polisye a gen lòt moun ki avèk li, e sa k pèmèt ke yo menm yo pa vle ebyen lage yo pou yo lage foto ebyen polisye a daprè on sous ke n fè konfyans, ebyen N ap di w se operasyon polisyè ki reyisi Vitelòm Inosan ebyen misye pèdi sòlda yo nan on sèl joune. Lòt enfòmasyon toujou n ap rete nan menm kad dosye bandi yo ban n fon kout pye rapido pwesto nan Okap Ayisyen ebyen n ap di w nan Okap Ayisyen lapolis Okap yo menm talè a la yo stope 2 chèf gang ki se manm baz 30 dinozò nan zòn Anwo nan zonbi. Plizyè sitwayen ebyen yo te remake depi kèk semèn yon afè brakaj ak vòl k ap fèt zòn semi lise Anacaona nan zòn Avyasyon ebyen soupson yo te rive jwenn komisè Jean Noël Mackendy ansanm avèk DDN pnh la Thème Calix byen bonè maten mèkredi 9 jiyè 2025 la ebyen bi onivo de Kap Ayisyen ak ebyen mesye SMPJ yo te rive fè ebyen fas ansanm avèk ebyen bandi yo ebyen nap di w ke ebyen jan ke e nou di w li e bandi yo ki yo menm e ki e e mouri la e m panse ke e e Jimmy e konsa ke sa li enm ye ebyen kote ke nap di w ke yo tonbe san yo pa gen okenn idantite ebyen nap raple ke aprè operasyon polis la te fè nan zonbi a ebyen yo tal sere nan zòn sa ann al gade Jimmy. Vwala e sa se imaj e jisteman nan tòsèl medam mesye nap gade kanmenm se mesye se pa ti zam hein se pa ti zam ke nèg sa yo genyen frèm sa se ekip vitelòm nan jan nap gadel la e pradèl se pa jwèt se pa jwèt e yon pakèt zam pou fè kisa pou detwi pwòp ayisyen parèy nou e wi bon mon frè an nou avanse e pradèl an nou antre nan Nan dosye Vitelòm nan, wala, an nou antre nan dosye Vitelòm, eskize m, nan dosye Andre Michel la, medam mesye, e piske la nou wè, nou toujou di l, sa k fè, sa k fè mesye sa yo, jodi a la, ebyen yo alèz konsa nan peyi an, li pa ta posib pou w tande yon gwoup nèg ap menase yon prezidan, Ou tande anyen pa jann rive yo Salomon nou salye w jisteman ebyen nou pale de André Michel ebyen Renald Libreris ebyen ki vini avèk odyo yo kote ke André Michel te konn ap menase prezidan Jovenel Moïse mesye e m panse ke nou kapab fon ti pale de sa e kòman n konprann sa pran enfo an pou nou Pradel avèk Salomon André Michel.
E Jimmy fò efektiman vre nou kapab di nou salye ou, nou kapab di nan kad e nan kad prezantasyon nan nan kou dapèl Renald Louis Béris youn nan konseye prezidan Jovenel Moïse ebyen ki vini avèk plizyè odyo kote gen plizyè opozan fawouch avèk prezidan Jovenel Moïse espesyalman André Michel e san konte Don Kato tou yo menm se te André Michel ki ta menase prezidan e jodia la Enben nou wè Renald Luberice kap poze Jean kesyon, kòman fè si 2 moun sa yo ankò pwò janm kapab prezante devan tribinal la, devan lajistis? Poukisa menas sa yo, lòske se tout ap vilbre Guillaume Sam prezidan an, yo tap menm soufle se prezidan an jodi a la, e prezidan an asasine Renald Luberice kap kesyone, kap poze anpil kesyon parapò avèk, enben nou kapab pale jij kou dapèl la jiskaprezan. Yo poko janm rele yon opozan fawouch nan kad dosye asasina prezidan Jovenel Moïse la, gade.
Wi jan ke nou ap di li e ben m panse ke o nivo de Renald Liberis e ben nap di ke wi e ben Renald Liberis li menm ki yon lòt fwa ankò li te prezante e ben jodia ebyen o nivo de ebyen e lakou dapèl ebyen n konnen ke se yon kou dapèl kote ke e pandan semèn sa yo ebyen nou tap tande ebyen mesye yo ki yo menm ki tap pale yo tap eseye e poze e dè kesyon se dezyèm odisyon kote ke Renald Luberice li menm e nan kou dapèl ebyen nan kad dosye sou ansasinay ebyen prezidan e Jovenel e Moïse ebyen e nou e gen imaj kote ke na pral gen chans pou nou menm nou kapab gade Kòman sa li ye paske misye li menm li te mache, li te mache ansanm avèk tout odyo pou l montre kòman ke ebyen André Michel se youn nan moun ki te fawouch ebyen ansanm avèk prezidan Jovenel Moïse kote ke gon se de gwo deklarasyon André Michel li menm li konn fè ebyen li mande poukisa ke yo menm yo pa janm envite ebyen e André Michel ebyen pandan menm odisyon an tou ebyen e nou konnen ke Badio ebyen ki li menm anpil moun te di se youn nan moun kle ki genyen ebyen. e nan kad dosye sa. Ann ale e pou n al tande e Luberice aprè pou n antre nan Badio e Jimmy. Bon medam mesye nou tout nou konn ap tande e kalite e kantite menas e ti Andre Michel vòlè sa e konn ap fè alega de prezidan jodi a la prezanp si nou pran e prezidan Trump Pe enpòt kote demokrat, kote repibliken, ou pa ka ap menase yon prezidan medam mesye, touswit yo t ap arete w. Jodi a la, Ayiti jan nou di l, Ayiti pa yon repiblik de banann, Andre Michel pa ka alèz, Andre Michel pa ka ap mache sou moun konsa medam mesye. Dyaspora nou toujou di l lè kote nou jwenn nèg sa yo, se ba yo afeksyon, ba yo lanmou, fè yo konprann ke yo te byen travay pou nou, ou konprann? Fè yo bay anpil afeksyon, kreyòl pale kreyòl konprann. Men senpleman, librerist, ebyen jisteman kap pèmèt jij lan tande odyo a, bon kounya la eske sa pral sèvi vrèman? Eske sa pral sèvi? Nou ta swete ke wi, paske menas yo yo bèl e byen la, yo reyèl, e nou mete kikonk o defi pandan asasina prezidan Jovenel Moïse pou yon moun ta oze dim ke André Michel pat ladan. Li enposib pou te gen yon asasina ki ta planifye, ki ta prepare nan nivo sa, pou André Michel pat anndan, pat met men a la pat, pou André Michel pat nan kwizin nan, pou André Michel pat youn nan eleman prensipo nan asasina Prezidan Jovenel, non sèlman avèk vèbalman, pa rapò a karakteristik Prezidan, men pou pa di fizikman, Toro sa medam mesye epi epi nou sonje gon lè Andre Michel te oze di nous avons combat e nou konbat prezidan Jovenel aprè yo fin asasine prezidan Jovenel pandan l sou pouvwa avèk Ariel Henry e nan yon emisyon misye te oze di ke finalman nous avons combattu le président. Donk medam mesye jan nou dil se serye endividi sa misye se pa nan cho ke li dwe prann nou wè 7 jiyè a la kote ke lap eseye kamoufle nou pran pòz ap vin mande jistis pou prezidan jovenel ebyen nou di zye nou kale zye nou ouvri nou gentan konprann trèt sa yo nou pap pran ladan fanmi andre michel reniel konplètman paske krim ke lap fè sa lap di fanmi an di ke yo menm yo pa rekonèt li e yo pa rekonèt André Michel sa e m toujou di nou sa si nou ta tande André Michel pran bwa kale mwen di nou se pa menm pèp la kap gentan bay André Michel bwa kale se pwòp fanmi l tèlman yo pa vle wè l daprè sa ke m konprann daprè kèk zanmi ke nou pale yo di nèg sa fanmi an si fanmi an te kapab chanje retire non André a yo tap fè l akoz de endividi sa brèf e Li brese fè yon kou la, mwen espere ke jij lan ap pran ap teni kont de sa pa rapò ak menas ke André Michel te konn ap fè sou prezidan Jovenel Moïse. E son an bon son an pa two klè men m kapab fè nou tande l kanmenm, m kapab fè n tande yon ti pati kanmenm e nan kad Librairie ki fè gwo deklarasyon sa e nan sans sa nou di bravo paske nou menm sa ki enpòtan pou nou Sa ki enpòtan pou nou, se jistis pou rezidan an, medam, mesye, e ke libreris fè n tande sa, ke l pa fè n tande l, ebyen d'une manière ou d'une autre, Jojo, medam, mesye, Jojo koke nan gòj yo tout bon, tout bon, tout bon. An n tande ekstrè a. Voilà, mwen rete l paske nou wè son an pa two klè, se se rezon sa ki fè ke m retire l touswit. Men nou tout nou konn abitye tande menas yo e medam mesye, eske yo pral konvoke Andre Michel e nou swete ke wi. Wi Salomon.
Bon e Jimmy mwen m panse ke e jodia la e pa sèlman André Michel genyen Don Kato paske Jimmy lè yon nèg kanpe li di se dènye 18 novanm yon prezidan ap wè Jimmy ozetazini la sèlman la genyen 2 moun nan gon panèl yo te sot arete resaman la yon menas vèbal li fè wi aprè je jwe li tap jwe yo aretel wi sou Donald Trump wi sa vle di kòman pou wap menase yon prezidan Mwen m pa konprann bagay sa. Lè w wè nèg yo ki kontwòl lajistis, w wè se Andre Michel k ap dikte jij kou dapèl la men ki moun li dwe tande, w wè se Pierre Espérance k ap di jij la monchè jodi a ou te mal odisyone moun. Jodi a ou wè tout moun ke Edmi yo fè menm izo. E gen de moun ou wè Badio vin nan anndan kou dapèl se li menm k ap ki tounen jij la k ap kesyone Jodi a, e wè gen de lòt moun ki vin wè yo alèz, wè se blag y ap bay, wè yo alèz kòm se ryen netè, paske yo konnen pa gen anyen serye k ap regle. La ankò, efektivman vre, mwen dakò ak Renan Luberice, se yon nèg m gen pwoblèm m pa avè l, jodi a la, on nèg tankou André Michel ki t ap menase, e jodi a konsa byen di menm. Lè konnen ke depi se yon moun ap menase w, li viktim, moun sa li dwe arete. Li fè moun sa byen. Bon kounye a nan ka dosye a sa Jovenel Moïse a, ou wè ap fè dilatwa, ap fè chantaj avèk dosye a la, mwen menm m panse ke to ou ta, enben lè gen yon bon jistis, lè gen yon bon gouvènman, ni André Michel, ni Don Kato, ni nèg ki te nan opozisyon fas avèk prezidan Jovenel Moïse a, Ebyen kite twòp fè prezidan menas e ni nèg ki te pwomèt siksyone Fantom pou tal elimine prezidan an lakay li nan petrovil yo ta tout dwe anba kòd ebyen pèp ayisyen mwen espere ke nap tann lè yon gwo gouvèman serye vini. Mesye fò nou pa bliye non gen anpil la ki fè silans ki pa pale la e pou ekzanp lè Assad volcy lè nenel cassy yo tout se menm yo nan menm nivo k André Michel youri latortue Tout mesye sa yo Moïse Jean Charles yo tout ladan fò nou pa fò nou pa bliye yo gen k pa pale gen k fè silans la yon fason pou nou kapab bliye yo men pèp sa pap jann bliye medam mesye paske nou di fòk gen yon egzanp ki trase yon egzanp dwe trase nan dosye sa pou sa pa jann repete kew tap sipòte yon prezidan ke w pa tap sipòtel pou sa pou bagay sa fini. Wi Pradel pandan nou pale de Libreris men gen Badio egalman Badio pale Badio menm di anpil lòt koze mesye.
Wi e m panse ke Badio ebyen nou konnen ke misye li menm se youn nan moun anpil moun te konn ap di ke se youn nan otè entelektyèl ki konnen sa k pase ebyen jodi a misye pale a li di ke nan deklarasyon ke l fè la jodi a onivo de kou dapèl Ebyen e anpil moun vin konprann ke prezidan Jovenel Moïse li te antoure ansanm avèk de trèt, ebyen de moun ki yo menm se afè lajan ke yo menm yo tap regle ansanm avèk prezidan an. E prezidan li menm malgre ke gen anpil moun ki te gen de kritik ke yo te fè e kote ke sistèm kominikasyon lan pou parèt bann medam, pou parèt bann fanm ki pa konn anyen, ebyen se yo menm ki te nan sistèm kominikasyon yo pap chache enfòmasyon se abiye vin touche, ebyen e yo te konn ap fè ebyen jodi a ebyen e nou konnen ke li pale de e palè nasyonal gen 3 gwoup moun ladann ebyen tout moun yo yo te konnen ke te gen plan pou yo te ansasinen prezidan Jovenel Moïse ann koute Badio avèk pwòp bouch li kote ke li menm lap pale paske Badio li menm Lap pale el fek komanse ap pale ee Jimmy.
Mezanmi nou menm nap kontinye mande jistis e nap kontinye di letènèl fè yo goumen fè youn goumen ak lòt fè youn kòmanse denonse lòt epi se se sou sa se se sou ang sa ke nou ye wi ou wè nou menm pèp la medam mesye Nou ap rete kòm spektatè n ap gade. Nou pa bezwen ap pèdi tan nou ap goumen ant nou menm, lè yo akize tèl moun, lè yo di se tèl moun, pou nou ap fè move san, o wi moun sa pa pa ta pa pa nan asasina. Nou ey an nou rete nou odesi de tout bagay. On sèl bagay ki enterese nou, se jistis prezidan. Sa vle di ke yo rive nan yon faz la, Youn ap atake lòt, youn ap goumen ak lòt, epi lè konsa, se lè sa nou menm n ap tou pwofite konn tout moun ki te nan lanmò sa. Brèf, ann tande ekstrè an. Sou lavi. Te gen twa gwoup denterè nan Palè Nasyonal ki te bezwen pwofite de sa k ap fèt la. Anyen pa fèt. Kòman ou ka konsidere nèg OUSP la Pèlen son volè? Epi l mouri pou prezidan l e l la vi. Kès ki se pase? Pèsonn moun pa blese? Badio ki fè sa. Pèsonn pa konnen. E m te repete l nan kabinè lenstriksyon e m mentni sa m di a. Te gen de gwoup denterè. E la manifestation de l'acte li konsume. Yo tap tann pou kiyès ki pou pranl, chak nèg swivan gwoup pa yo. E Lex sekretè jeneral dè minis li enumere moun pal yo la ba nou. Li di men moun ki moun pal yo asosye m avèk Ariel Henry. pa rapò ke gen plis de 20 tan lè non sèlman moun piti yo te konn akonpaye l nan ransèyman e entèlijans. Epi fè atansyon hein lè si n ap tande y ap pale w ap wè tout inosan, tout inosan, tout ap fè tèt yo pase pou inosan ok men jan nou di l an nou pa pran nan blòf sa yo Pradel an nou avanse avèk lòt aktyalite e piske jojo koke nan gòj yo la tout ap depale Yo fèk kòmanse depale frèm. Wi wi.
Wi e nou ap avanse ebyen nan lòt enfòmasyon ki sanse ap domine aktyalite a ebyen e nou konnen ke jan ebyen te genyen mesye ki fè pati opozisyon pliryèl yo ki yo menm yo te anonse yo pral pran beton an ebyen wi jodi a ebyen mesye yo menm yo arive ebyen pran e beton an kote ke yo menm yo ap ap mande ebyen pou e kon e mesye ki fè pati de CPT yo pou yo rache manyòk yo bay tè a blanch eben nap diw ke se deblozay ki te genyen eben pèp la li menm yo te arive debake devan biwo OEA ansanm avèk caricom kote ke yo fè gwo eben deklarasyon eben nap diw ke deklarasyon sa ke eben youn nan responsab yo ki yo menm ki sanse eben pale la eben kote ke yo menm se maten an. Ebyen nou tap tande anpil nan yo fanm kou gason ebyen kote ke yo menm yo lanse mesaj bay ebyen caricom ebyen se deblozay ebyen pèp la li menm ki te arive debake devan biwo oea caricom maten an pou mande kraze cpt a ann koute

peyi a paske ke yo gen zòrèy pou yo tande yo gen zye pou yo gade yo gen bouch pou yo pale se yo menm ki te fè konplo pou mete peyi a la kote li ye a ebyen nou menm nou revòlte tout popilasyon an nou revòlte pou nou di ke nou pa kapab ankò nou di yo mèsi orevwa pran valiz yo pran malèt yo kite peyi an pou nou paske peyi an bezwen fonksyone ayisyen bezwen yon lòt chans mèsi bokou.
Wala jan nap tandel la mwen menm sèl pwoblèm mwen genyen medam mesye mwen menm se nan batay ke nou ye se an gè ke nou ye mwen menm pa nan kesyon nap mande chans a kyes wap mande chans la pa nan mande chans ayisyen pa nan mande chans si nou tap mande chans poun pran endepandans nou nou pa tap prann nou te prann vòlè sa yo kriminèl sa yo se pou nou mete yo deyò nan peyi a fè pase revandikasyon Men nou pa nan mande chans hein kiyès ki pral baw chans yon group nèg ki jwenn kraze souse abize pwofite wap mandel chans non nou pa nan mande chans fè revandikasyon mete moun sou nou pou nou fè revandikasyon yo pase men nou pa nan mande chans anh kiyès ki pral mande chans lan a drakila kap souse san antouka jan nou antouka m felisite yo wè yo debake devan biwo loreya ap fè pase revandikasyon yo yon fason pou kraze CPT sa Wi mesye.
Wi e nap aprale direkteman eben o nivo de e sidès piske n konnen e gen anpil moun ki yo menm yap pale m panse ke e Jimmy imaj sa ou genyen se sou e sidès kote ke se direksyon jeneral polis nasyonal la Kowòdinasyon Près ak Relasyon Piblik, DDSE, ki rankontre se Direktris Depatmantal Polis Sidès la, Komisè Divizyonè Magalie Belno, ki òganize premyè reyinyon li ak diferan responsab polis nan depatman. Direktris Depatmantal Polis Sidès la, Komisè Divizyonè Magalie Belno, li òganize vandredi ki te 4 jiyè 2025 la yon reyinyon ak responsab diferan sèvis, kòmandan diferan inite ak responsab komisarya Jakmèl la pou pi byen kowòdone ansanm aksyon fòs lòd yo nan depatman an. Ebyen kowòdinasyon près ak relasyon piblik polis la atravè inite pwodiksyon odyovizyèl ebyen ann al gade sa yo t ap prezante piblik la ebyen nan kad repòtaj yo t ap fè ebyen sou sa piske n konnen ke o nivo de Sidès ebyen nou konnen e jan anpil jounalis ap di ke Ebyen CPT yo bezwen vann gran sud la ebyen piske n konnen genyen komisè okay la li menm yo ta e pran ni pou yo di yo pral voye li direkteman o nivo de kap ayisyen ebyen gen anpil moun ki di ke eske se pa plan sa nèg yo genyen paske n konnen bandi yo yo menm yo toujou ap chache kote pou bandi parèy yo kapab al kraze ebyen yo menm pou yo ka fè plis tan sou pouvwa an ale direkteman pou n swiv repòtaj sa ebyen kote ke lapolis nan Sidès yo menm yo te arive e gen gwo rankont ki te fèt, enben nap di w se komisè divizyonè e Magalie Pelno ki te òganize premyè reyinyon sa ansanm avèk diferan responsab polis nan depatman Sidès peyi Dayiti di men. Bon kounya la jan m wè nèg sa yo ap fè la, kounya Pòtoprens menm finalman yo abandone Pòtoprens nèt. Se kòmsi Pòtoprens e Pòtoprens pa egziste ankò. E kòm si ou wè la, yo di w ke y ap relanse kesyon touris lan dan le gran nò. Bon, m pa konn si y ap touche le gran sid, men m te wè yo te pale de gran nò. Men pandan se tan, medam mesye, e Pòtoprens, nou pa ka abandone Pòtoprens. Taks popilasyon an k ap peye nèg sa yo, e kòm nou konnen yo fè alyans avèk gang yo, men Pòtoprens pa ka lèse tonbe la. Anpil nan nou la kap tande nou la ki sòti pòtoprens, se vre ke nou ta vle ale dan le gran sid dan le gran nò, men moun pòtoprens yo kisa nap fè avè yo, kisa nap di avèk yo? Se youn nan rezon jan nou di la medam mesye se poun kraze CPT sa pou nou mete moun serye paske sa pa posib la, sa pa posib gen anpil nan nou ki anvi retounen lakay nou tout biznis nou se pòtoprens wi m dakò fòk lòt kote yo devlope egalman men nou jodia la ayiti ke nou gen la nou paka ap abandone yon zòn pou yon lòt zòn. Donk, kite Pòtoprens, tout gang sa yo, tout bandi sa yo pral travèse al Okap, pral travèse ale dan Legran Sid, eksetera. Donk, se pou nou fè operasyon pou nou kraze yo, men jan nou di l, nou konnen mesye sa yo pa p jwenn fè yon bagay konsa. E, n ap gade l la, Pradèl, e imaj nou ap pale an.
Wi se sa vle di ke se rankont ebyen ki tap fèt ebyen o nivo de e mesye dam ki yo menm yo fè pati de kowòdinasyon ebyen e polis nan depatman e sidès peyi a ebyen se komisè divizyonè Magalie Belno ki te òganize premye rankont sa an gade. Mesye, men poukisa e dan le gran sid, se ekzanp, si nou pran komisè Muscadin avèk tout ekip li, e sa mach trè byen. Nou wè yo stope bandi yo. Men sa k fè ke prèske menm fòmil sa a Salomon, nou pa ka aplike l Pòtoprens? Hein? Piske dan le gran sid, dan le gran nò, gran sid lan pi gran nò a, yo gen sa an komen, se zewo tolerans avèk kesyon gang. Men poukisa Pòtoprens lan li menm, li pa ka konsa?